Santimantal. Bon dabò map remèsye a chak grenn moun ki ap gade video sa kounya la e chak grenn moun ki pral gad video a aprè and mèsi ankò yn fwa pou tout moun ki abòne ou menm ki poko abòne e m swete video sa va kapab video ki koz ke w abòne jodi an. Dabò nou swete w byenveni nan fanmi an. Video jodi an se fèt pitit nou ki genyen 3 zan jodi an. So, nou te wè l posib pou nou fè yon ti entèvyou an, pou nou pale de kisa nou santi e ki sa k anndan nou kòm yon paran ok. So, m swete w enjoy ti entèvyou sa and pa bliye like videyo jan m toujou di nou guys pou pi bèl videyo toujou. Alright, so n ap pase avèk entèvyou an guys.

Jedi an 17 oktòb 17 oktòb kilè li ye la li 11 è 13 11 è 13 se sur m te sou kabann lopital m tap soufri m tap pran doulè m tap pran pèn ki te vo la pèn paske jou sa 3 zan de sila m bay nesans ak yon bèl pitit fi Ki se fi lanmou mwen menm avèk mari m ok sa vle di jodi an vle di anpil bagay pou mwen premyèman paske bèl pitit fi sa mwen fèl avèk moun ke m renmen and plis bèl ti fi sa ankò k vin fèt nan sa vin fè jodi an jis ineksplikab jodi an jis m pa ka eksplike. Bat jodi a vle di yon gran jou pou mwen ki se jodi a fèt pitit fi m 3 zan. Pitit fi cheri m nan, fi lanmou mwen, zantray mwen, tout mwen menm. Jodi a vle di anpil pou mwen ki vrèman ineksplikab paske si m pran pou m eksplike ki sa jodi a vle di pou mwen, ki sa m santi pou bèl pitit sa a, videyo sa a ap twò piti. Men en un mot wi jodi a vle di anpil pou mwen, mwen renmen Baby Faïne anpil e jiska prezan mwen pa regrèt kem te fèl e mpa kwè map janm regrèt paske manmanm manman nèt nenpòt sak pase nenpòt sak rive ou paka mpaka retire tit lan ankò mdeja manman li deja fèt se pam lap toujou rete pam ok li jis ap ogmante ap jis gen yon lòt yon lòt yon lòt but lap toujou rete premye pitit. E li ki fè m konn sa k rele manman e li k ban m ptit manman, sa vle di yon pitit sa se yon pitit ki chè avè m e jodi an se yon dat inoubliyab ki p ap janm bliye. M ap bliye tout bagay avè dat pitit fi m Jade. Sa vle di, pou m montre nou nan ki pwen jodi an vle di anpil bagay pou mwen. Jodi an vle di anpil bagay pou mwen. M jis pa ka imajine twazan gentan pase, 3 zan an pase se jis paske gen anpil lanmou nan mitan nou humm Baby Fayenne konble anpil vid nan mitan nou Baby Fayenne mete nou kontan chak jou humm gade Baby Fayenne kap grandi se se tankou gade reflèm ankò ok se annik se gadem se gadem kap grandi e tankoum rete dèfwa mdi kèt m paran vre m vrèman paran really. Like pitit sa 3 zan e pou mwen konprann li vle di anpil bagay mwen gad li chokem defwa li fèm kontan defwa li fèm reflechi emosyonèlman guys mwen panse se sak fèm paka eksplike egzakteman sam santi jodi an vle di anpil bagay pou mwen guys e mpap janm sispann travay sispann bat nay sispann travay di jis pou pitit sa ok li vle di anpil bagay mwen anpil anpil anpil bagay anpil bagay.
M renmen tout bagay nan Djidji an jeneral paske se pam li ye kit li gen defo kit li gen kalite e pam li men sof sa se mwen pwomete l son bon chemen edikasyon m toujou konnen l kòmanse lakay se jan timoun nan wè w leve antoraj jan w ap leve timoun nan konpòtman nou gen anvè lòt paske nou se imaj li nou se televizyon li se nou l ap gade se atravè de nou menm konpòtman l pral reflete e sa k fè w di w lè w wè yon Pye bwa ap grandi se depi nan rasin nan, se depi nan kòmansman l pou ou drese l paske depi l soti kòchi l kòchi nèt. Sa vle di konpòtman Djidji, li se yon timoun pafè, respektyez, li tande lòp avè l. Tout timoun gen defo an jeneral, pa gen moun ki pafè, nou konnen timoun se ti dezòd yo ye, se jis ti dezòd men. O fil di tan, y ap chanje kont pou konpòtman an chanje, nou konnen laj amèn larizon. So an jeneral depi Fahim gen yon bon konpòtman e m renmen tout bagay nan li san eksepsyon m pa gen yon bagay spesifikman ke m renmen, m renmen tout tout bagay de la tèt o pye. Map di map di yon good job pou mwen and good job pou manman Djidji paske. Konpòtman yon timoun depan de kijan l leve, de anviwònman timoun nan. Si timoun nan leve nan fout, nan mèd, nan yon move anviwònman, so kanmenm l ap reflekte avèk anviwònman l. So Djidji, e aske li pitit mwen, bon Djidji gen yon konpòtman ki vrèman ouvè, yon konpòtman ki vrèman agreyab, reyalizay. Djidji, nenpòt moun ka vin bò Djidji, Didi ap baw love, Didi konblew, li gen lanmou, Didi ap moute sou ou lap bow Hello Daddy, manyenw, bow tout nan figi tout nan bouch, Didi leve nan lanmou e nou menm tou, mwen kwè se sak fè Didi konsa janl ye an se paske nou jwe avèl anpil, nou bal afeksyon, nou bal love, nou moutrel ke like nou konblel e nap toujou la pou li, m espere Didi rete konsa And nap kontinye fè travay ke nap fè an paske nou wè son bon travay li ye poun leve djidji nan lanmou, nan lapè and nan respè paske se yonn nan bagay m pi rayi se moun maledve so djidji pa maledve bon Dye mèsi nou leve l nan jan nou kapab nou fè efò m pa konn pou lè al lekòl nan fè enfliyans avèk lòt timoun kijan sa ka ye but nap toujou la kòm paran pou nou batay ansanm avèl fèl rete sou chemen ke li ye kounya la konpòtman djidji 10 sou 10.
Wouyy koneksyon avèk Didi son bagay ineksplikab sa vle di li pa gen eksplikasyon tout janm vire l m vire l lanvè m vire l nan dwat m pap ka eksplike paske se jis yon koneksyon ki waww sa vle di depi nan vant koneksyon te deja la yon koneksyon antre mè e fi lè m di manman a pitit moun ki paran deja konprann vrèman kisa sa vle di. Tout sak gen pou fèt an sèlman fèt an em m fyè franchman m fyè manman em pap janm regrèt manman mwen renmen baby fine anpil e map toujou renmen w baby mommy love you. Waw koneksyonm avèk Djidji son bagay ekstraodinè e lèl fenk fèt yo te metel sou vant manmanl timoun nan kole sou pow pou ka koneksyon avèk pow m sonje moman sa guys m paka tann kilè pou metel sou mwen etankou m santi yon sansasyon m anvi Timoun nan chita sou menm tou ok m santi m santi tout nan pom m anvi djidji kole sou mwen m anvi sa like koneksyon mwen ma dji lèm finalman kenbe djidji nan menm kenbe djidji sou mwen guys m santi yon koneksyon ke m pa janm santi jamè santi ni a manman m ni a madanm mwen. Nathan. Konn gen koneksyon bro janm abitye santi, m santi yon lòt koneksyon, m santi yon lòt vibe, m santi yon lòt fòs guys. I don't know, m pa konnen, si w pa yon paran ou ka pa konprann egzakteman sa m ap di an guys, men like nan minit nan minit ke Didi kole sou mwen an, tout kò m fè chè de epòl, m santi m like m gen yon koneksyon, yon fòs sou mwen ok, m ap di kèt mesye m apèn fè yon timoun, you know, m apèn fè yon timoun, m gade timoun nan m di kèt mesye, Bondye fè m fè sa, konprann. Defwa m konn annik gade Djidji m di give me hug cheri like m kenbe l m ba nou akolad konsa epi m wè Djidji li menm tou ginlè l santi menm bagay la at the same time ou ka wè timoun nan kole sou ou epi l fèmen 2 je l Djidji gen abitid sa a lè w kenbe l wap ba l love epi l fèmen 2 je l sou w konsa epi l manyen w tou dousman li manyen w tou dousman epi li al di w daddy yo like di w love you daddy or something like that guys it's just humm so. I love it man I love it. M fyè paske m gon bèl pitit fi konsa. M fyè m vrèman fyè de baby paske li fèm m gen rezon poum fyè li fèm santim fyè. Lò di manman manman jwe gwo wòl nan lavi Humm gen bagay ki m just pa ka esplike, m just pa ka, gen de lanmou w santi, gen de koneksyon w genyen, gen de jan w santi w, ou pa ka esplike l, ou pa ka jwenn mo, ou konprann, men sof sa m konnen m fyè e m fyè avèk yon gran F, sa se sur, m fyè, fyè a l'extrême. Mwen pa t lèsa woule, nan psany kote m ap bay, lè nou pase nan bon kamera, camera.

Kisa jodi an ki se dat nesans Baby Fayne ki gen 3 zan vle di pou mwen ok? Umm Eske mwen fyè ke m son papa and poukisa k fè m fyè? Ha! Sa son bèl kesyon ankò guys. Umm Mwen fyè ke m son papa paske m paske m fè wòl papa ok m fè wòl yon papa m nan lavi pitit mwen e m espere toujou nan lavi pitit mwen and m fyè paske m wè fason mwen menm mwen te leve pitit mwen pap gen chans pou l leve menm jan avèm m fyè ke mwen m ka reponn a bezwen pitit mwen. M fyè ke m la ansanm avè l pou m ba l lanmou papa. Dolote l, manyen l, la pou li nan moman l vle m yo. Nou konprann? Gen. Non, m jis fyè. M jis M jis fyè, ok? M pa konnen kòman m te ka eksplike sa guys. Jis fè m plezi. L ap viv, konprann? Life is good.
Konsèy map bay ak tout manman, fè pitit nou alèz avè nou, fière de pitit nou, alèz ak pitit nou, renmen pitit nou, toujou gen kominikasyon ak pitit nou, fè yon timoun son bagay ki chè, se yon. Être chè li ye. Lè nou pa prè poun fè pitit mezanmi met kapòt pa tande lè timoun nan fèt nou pral jetel bò dlo nou pral menm si w jete timoun nan di moman ke w fèl depi w jetel ou stil pot tit manman se pa sèlman ba timoun nan manje okipel mennenl lekòl epa sa vrèman ki wòl ou manman sèlman se pa sa vrèman ki pral fè timoun nan alèz aprè se pa sèlman koneksyon sa ki gen sipoze gen yon koneksyon nan tou li bezwen lòt. Koneksyon, se pa sèlman koneksyon sagaz. An gwo, se sa m tap di.
Ki konsèy mwen tap bay avèk tout papa? Premye konsèy m ap bay avèk tout papa. Imedyatman ou konnen ou se papa, pran wòl papa w, jwe wòl papa w. Ou papa, ou papa nèt, jwe wòl papa w. Si w son papa, pi gwo konsèy, pi gwo sa m te ka di guys se Pran wòl papa w, jwe wòl papa w, antre nan lavi pitit ou pase gen anpil lanmou nan lavi pitit ou ansanm avè w. Anpil anpil bagay si w pèdi ke m ta renmen ou jwenn yo pou w viv de yo. And ou menm ki son papa ou pran swen pitit ou, ou nan lavi pitit ou, chapo ba and kontinye fè sa w ap fè an, ret nan lavi pitit ou, ba pitit ou lanmou, ba pitit ou love. Ok fè pitit ou renmen w renmen pitit ou en kontinye grandi avèk pitit ou nan lapè lajwa nan respè.
Sou rèse se te tout sa pou video an m espere w te enjoy.

3 ans, 10 ans, 15 ans pase and ou pka konprann santiman ke nou genyen pou ou, tout sa nou santi pou ou, um kijan nou renmen ou, kijan ke nap toujou la ap toujou la nan lavi ou, toujou la pou ou nan nenpòt sikonstans lavi nan lavi ou and nou pwomèt se sa nou ka pwomèt kòm paran nou ka pwomèt ou ke nap toujou la ansanm um la pou ou. Di yon mwen jiskaske ou granmoun yeah nap toujou la pou ou nenpòt sa ye a. Nenpot pwoblem ou gen rele Dady. Map met chou, met ponyet Dady pi gwo ok poum prè pou vakabon, nenpot vakabon and make sure ke ou toujou fèm konnen kisa wap regle ok m vle gon relasyon ki open ansanm avek ou pou toujou fèm konnen fè Dady fè manmi konnen kisa wap regle poun ka toujou la pou ou toujou baw konsèy gidew nan bon direksyon ok so nou renmen w anpil. Epa gen anyen pa gen moun ki ka chanje sa. Yeah.